Hey patizan e konpatriyòt, zanmi, kèlkeswa kote ou ye, nou ap salye ou. Se yon plezi ankò pou nou rejwenn ansanm avèk ou pou nou te kapab prezante videyo sa e ke ou menm ou pral gade. E nou mande ou, pandan ke ou ap gade videyo a, pa bliye pou ke ou ta kapab pataje videyo sa avèk lòt konfrè pou nou menm. E pi, eseye tou, subscribe. nan paj lan paske nou kapab jwenn bokou plis lòt videyo ke nou ka mete e byento m panse ke videyo nou yo ap gen plis chalè y ap gen plis animasyon plis charm ladan yo yon fason non sèlman kapab edikatif men osi tou ki kapab ede w konprann reyalite e kòman nan ki mond ki n ap viv. Jounen jodi an, jan kou konnen l deja, se Brutus. E pafwa nan tout sitiyasyon, ou toujou ap mande, men ki jan w fè la? E pandan jou yo m ap reflechi pou m di ke eske si m ta mande yon Ayisyen nan ki syèk l ap viv, si moun sa t an Ayiti, eske l ap di m li l ap viv nan venteyinyèm syèk? Kòm Ayisyen se pèp ki renmen pran daso, se tou nòmal w ap jwenn moun k ap di m, wè monchè nou nan venteyinyèm syèk. Men si m ap gade sitiyasyon k ap pase an Ayiti pandan 2, 3, 4, 5, 10 an pase yo, pou moun ta di m kou nan venteyinyèm syèk pandan kou an Ayiti, monchè m ap di w son mafya, m ap di w son blofè. Map diw son wilibè kap pran wilib sou 21 nyèm syèk la men ou poko la vre wi pou ki rezon k fè nou di sa tout otan ke gen yon peyi pa vle di ke ou son pèp ou byen pou ke yon peyi egziste fòk li gen pèp ou byen pou ke yon pèp gen yon peyi fòk pèp sa li menm kapab pran swen peyi a E nou kwè ke nou tout Ayisyen ou nou gon responsabilite pou ke Ayiti se nou k bati l, pou ke Ayiti se nou k pran swen l. Ou pa ka gon kay, menm si se kay la se manman ou, papa ou ki te mouri kite l pou ou, pou ou espere son etranje k pral vin bale l, netwaye l, mope l, oubyen pentire l pou ou. Tèl è nòtre responsabilite antanke Ayisyen. Nou pa ka espere se etranje k pral vin fè Ayiti pou nou. Anben se nan pou rezon sa a ki fè ke nou menm jounen jodi a nou vini pou n di w ke Ayiti posib, Ayiti ke nou t ap espere a ou byen espere pou n ta gen an 2040 lan li posib. Yon Ayiti kote ke moun p ap mande. Yon Ayiti kote ke moun ap viv tankou moun, moun pa ap viv tankou bèt. Men fòk gen devlopman. Fòk gen devlopman. E devlopman, se pa etranje k pral vin fè l pou nou. Se pa Lafrans, Kanada, Etazini k pral an Ayiti, k ap mennen Ameriken, Kanadyen oubyen Fransè pou al fè l pou nou. Men se nou menm ki pou fè l. Nou gen dwa pa ka fè l pou kò nou antanke, antanke, kòman m te kapab di sa, Ayisyen ki pa gen ase mwayen, men si nou ini nou an tout ansanm, nou kapab gen mwayen efikas, mwayen ekonomik pou nou envesti nan devlopman pwojè a lon tèm ki kapab bay yon ekonomi de sibstans ki kapab ede chak Ayisyen pou ki yo menm yo kapab ede tèt yo. Enben se nan rezon sa k fè nou vini avèk idewoloji vizyon 2040 lan, nou vini avè l se pa pou san rezon. Nou pa vini avè l pou nou al kraze brize, nou pa vini avè l pou n al goumen kont yon gouvènman oubyen goumen kont opozisyon. Dayè m konnen ni gouvènman an, ni opozisyon an, yo tout yo nan menm baskèt. Baskèt pouriti lan, baskèt koripsyon an, baskèt twonpe moun nan, baskèt mafya a. Men, an reyalite, ni gouvènman ni opozisyon an, se pa sèl yo menm ki Ayisyen. Lè n ap reyalize kòman ke Ayisyen reyisi nan tout kote yo ye, nan tout peyi etranje ou wè siksè Ayisyen pote. Poukisa k fè Ayisyen pa ka pote siksè nan peyi l? Poukisa k fè menm santiman Ayisyen degaje lè l aletranje ki fè l pote siksè sa a, li pa degaje menm santiman sa a an Ayiti? Enben, m kwè ke nou chak nou gen yon responsabilite pou wè kisa n te kapab fè pou n ede pwone yon lòt altènativ ki se yon altènativ de devlopman tèt ansanm. Devlopman ke nou di nap fè nan vizyon 2040 an se yon devlopman kolektif. Se devlopman kote ke nou mande chak ayisyen ki ta renmen vin de antreprenè, de anvestisè, moun ki ta renmen vin devlope peyi yo, moun ki ta renmen envesti nan peyi yo, moun ki ta renmen wè olye ke pou nou gon peyi ki gen 80% moun ki pap travay, ki nan chomaj, kap mande, ki bezwen manje. pou nou wè kòman li kapab devlope, envesti nan devlopman sa kote ke li kapab kreye travay, epi bay ekonomi an yon pouch, yon bous, kote ke chak moun kapab gon posibilite, lè l bezwen yon bagay se pa mande l mande l, lè l bezwen yon bagay se pa yon moun li rele l pou l ap. pase sou moun nan pou l jwenn li. Oubyen tou lè moun nan bezwen akonpli rèv li se pa nan politik pou l ale pou l al vòlè, gaspiye leta oubyen dechèpiye leta, dechèpiye pèp la. Enben se nan sans sa ke nou vini avèk vizyon 2040 lan pou ki n kapab reprezante yon altènatif. Men altènativ sa a pou n reprezante l, nou mande sipò, patisipasyon, koperasyon chak grenn Ayisyen, ou menm tou. Pou ke w kapab jwenn avèk nou, e pou w fè sa, vizite wèbsayt nou ki se vizyon 2040 pwen org, epi w ap jwenn anpil enfòmasyon sou pwojè devlopman Gran Sid. Epi konsa tou kapab konnen ki jan ke w kapab non sèlman patisipe ou byen ki jan w te kapab fè pou envesti nan pwojè devlopman sa yo e ki lè tou pwojè devlopman sa yo espere kòmanse ou byen demare epi ki sa ki nou objektif ki nou ap atann avèk pwojè devlopman sa yo. E mwen kwè ke nou chak Ayisyen nou kapab rive simote, simonte pwoblèm oubyen difigilte oubyen povrete k nan peyi a. Si ke nou chak nou envesti, nou devni de premye envestisè nan peyi nou. E mwen ankouraje w fè sa, e yon jou linyon va di ki sa nou ye sou latè jan chan an di an, oubyen yo kapab wè ke nou menm nou met an aplikasyon linyon fè lafòs la. E jan ke yo di l, yo toujou di se sèl Ayiti ki gen senbòl li k di linyon fè lafòs, men se li k pi divize. Nou divize nan dyaspora, nou divize an Ayiti, nou divize tout kote n ye. Men pandansetan poutan nou pot siksè. Kèlkeswa kote n ye nan lòt peyi, men poutan an Ayiti, nou pa ka pote siksè. An nou wè kòman nou kapab devlope menm ideyoloji sa, menm mantalite, menm santiman ki fè nou pote siksè nan etranje a, pou n wè si n kapab kopye l oubyen transfòme l an Ayiti, pou n wè si n te kapab ede tranzisyone Ayiti de peyi pov, de peyi mizerab ke l ye kounyela a. a yon peyi ki an maj de devlopman, a yon peyi ki an pwogrè, ki an siksè, ki an devlopman disi 2030-2040 pa mwayen de envestisman a lon tèm nan de pwojè de devlopman dirèk ki kapab ede nou envesti dirèkteman nan moun yo. E moun yo kapab ede nou konsa ansanm pou nou pote chanjman ke nou vle a. Enben zanmi, patizan, konpatriyòt, se te yon plezi jan nou te toujou di l pou ki nou te pale ansanm avèk ou. Nou swete ke ou kapab tande videyo sa epi pataje l avèk lòt moun. Epi pa neglije vizite website nou an ki se vision 2040.org pou wap jwenn anpil enfòmasyon. E konsa nou kapab kontinye pale, kontinye dyaloge. E n ap voye plis videyo toujou sou vizyon 2040. Ki sa n ap fè? Ki jan n ap demare? Ki lè n ap demare? Pou ke w kapab konnen, pou ke w kapab rete enfòme. Paske yo di enfòmasyon se nou lè, se konesans. Ou byen an konesans lan an nou wè kòman nou kapab jwenn ni pa rapò videyo vizyon 2040 yo. Zanmi m, patizan, konpatriyòt, se te yon plèzi. N a rejwenn ankò yon lòt fwa ankò pou yon lòt videyo.